Medam mesye bonswa onè respè tout moun mwen se Jaclin Belizaire depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC nou kontan antre lakay ou poun prezantew yon nouvèl edisyon onè respè Haïti e jodia se mardi 30 desanm 2025 donk pratikman ane a fini 31 desanm epi premye janvye 2026 deja M pran plezi nan non Jabez News pou m swete nou deja yon bòn e erez ane 2026. Donk nou swete nou byenveni nan nouvèl edisyon sa a, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a an Ayiti, gwo operasyon polis nasyonal nan sant vil la Pòtoprens, fòs de lòd yo itilize dron eksplozif nan plizyè katye pou kwape fwaye gang yo nan kapital la, sitiyasyon toujou rete konplike nan Latibonit kote sitwayen yo kontinye ap pwoteste kont ensekirite a epi wout nasyonal nimewo 1 an toujou rete bloke. Epi nan entènasyonal la, ann Iran, manifestasyon kont lavi chè ak enflasyon an, enben pase nan yon lòt nivo nan okazyon twazyèm jounen gwo mouvman sa. Donk se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman. Rete branche, n ap kòmanse dabò avèk yon dosye imigrasyon, se yonn nan gwo dosye isit Ozetazini. Enben wi, Prezidan Donald Trump ap pran anpil presyon pandan ke li mete sou pye yon gwo kanpay imigrasyon enben ki agresif, ki represif men gen anpil e presyon tou ke l ap resevwa sitou bò kote kèk eta sitou eta ki gen nan tèt yo dè demokrat kote y ap mete presyon sou administrasyon Trump lan e avèk operasyon agresiv e efrayik li menm bò kote pa l l ap mennen avèk tou operasyon ke ajans federal e imigrasyon yo ap fè toupatou. Se konsa yè lendi a nan Maryland, pi presizeman nan Baltimore, enben te gen manifestasyon pou mande tout ajan ice yo pou yo rale kò yo nan Maryland, pi presizeman nan Baltimore. People's Power Assembly, PPA, ki te òganize mouvman yon mouvman pwotestasyon e presize ke y ap pwoteste pou fiziyad kèk ajan ice te fè lavèy jou nwèl la nan zòn Glen Burnie tou pre Maryland oubyen Glen Burnie anndan Maryland. Manifestan yo t ap rele ice deyò nan Baltimore, ice deyò nan Maryland. Ice afime ke ajan l yo te aji an lejitim defans lè fiziyad la te rive. Nan yon kominike, ice presize ajan yo te tire sou Tiago Alexandre Sousa Martins, yon imigran ki ta soti Pòtugal e ki pa gen papye, paske misye tap eseye antre sou ajan ice yo e yo frape lòt machin. Tiago te gen avè l tou Solomon Antonio Cera Esquivar, yon lòt imigran li menm ki soti nan peyi Salvador. Gen yon ankèt ki louvri pou sou koze sa, men manb PPA yo mande pou gouvènè a, gouvènè Maryland nan an palan de Wes Moore ak lòt eli yo, yo menm pou y aji sou move aksyon ke yo di ke ice ap mennen nan eta a sitou nan Maryland. Pandansetan, administrasyon Trump la li menm l ap chèche ranvèse yon lwa, sèt fwa si se nan eta Ilinwa, Illinois si w vle an anglè, ki pèmèt ke rezidan nan eta sa pousuiv nan lajistis, ajan ice yo kap yo menm yap simen e laterè nan zòn nan sitou yap mete men sou moun kap soti nan tribinal. Enben plent sa ke administrasyon Trump lan mete devan enben l vize gouvènè JB Pritzker e pwokirè jeneral la Kwame Raoul. Yon pòtpawòl Pritzker, donk gouvènè a, deklare nan yon kominike ke l te voye bay Capitol News Illinois ke ajan maske administrasyon Donald Trump yo te sible, yo pa sible vrèman kliminèl, kriminèl ki danjre yo, men y ap pede, arsele, e yo menm kenbe nan detansyon sitwayen ameriken ki respekte lalwa e kèk moun nwa avèk ispanik yo pran yo nan gadri, yo pran yo lopital, yo pran yo nan tribinal. Gen anpil lese frape ki konn genyen antre manifestan avèk ajan ice e menm lapolis, kote lapolis menm konn itilize gaz lakrimojèn avèk lòt eleman chimik pou yo kapab gaye manifestan yo. Donk, Yon presyon ke Prezidan Donald Trump ap pran nan moman ke lap mennen yon gwo kanpay, yon gwo gwo kanpay represiv e agresiv nan nivo imigrasyon. Nap kite kounye a dosye imigrasyon isit Ozetazini poun antre nan peyi Dayiti Avèk Wilner Bossou ki se korespondan nou nan peyi Dayiti, l ap pale avèk nou depi Pòtoprens, kapital ayisyèn nan. Bonswa Jacquelin e gwo bonswa ansanm avèk zanmi oditè Jabez News yo. Nou ap demare jounal la jodi a avèk chapitr sekirite pou ke n kapab pale de plizyè inite nan lapolis nasyonal Dayiti nan tèt kole ansanm avèk fòs represyon gang nan ki tanmen yon operasyon gason pa kanpe nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan nan lide pou kwape fwaye gang yo nan peyi a. An efè, depi ayè lendi a pou rive jodi madi a, fòs lòd yo foule beton an nan sant vil Pòtoprens pou fè fas kare avèk gwoup gang yo. Fòs lòd yo yo fè izaj de plizyè dwòn eksplozif nan batay y ap mennen kont gang ame yo ki gen ki gen menmiz padon sou anviwon 80 pousan nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. Pouki wè li la lapolis pako kominike bilan operasyon miske sa, sepandan selon enfòmasyon yo genyen plizyè moun ki ta tonbe nan operasyon sila e jiska prezan genyen katouch ki ap fè kenken anba lavil la. Toujou nan chapit sekirite, genyen Brigad de Lutte Contre Trafic de Stupéfiants, BLTS, ki anonse yo sezi yon kagezon zam ak katouch ayè lendi 29 novanm nan nan vil Kap-Ayisyen. Kout flè sa a li pèmèt lapolis mete anba kòd Jean Marie Thelusma epi mete sou sele 3 zam, ladan yo yon ak 47 ak 1800 katouch de kalibre 9 milimèt. Operasyon BLTS la li fèt nan tèt kole ansanm avèk sèvis dwàn Okap la, selon inite kominikasyon Polis Nasyonal Dayiti a ki soulinye ke gwo sezi sa a, gwo kout filè sa a li pote yon gwo kou avèk rezo ki ap tante fè zam antre nan peyi Dayiti. Toujou nan chapit sekirite, genyen plizyè abitan nan vil Kenskò, pli presizeman nan lokalite Abisou Bourèt ki viktim de atak sanglan de gwoup nèg ak zam yo 27 desanm ki sot pase la. Bilan, plizyè moun blese, plizyè lòt mouri asasinen pa gwoup gang yo ki mete dife nan plizyè kay epitou piye plizyè rezidans Meri vil Okap la kondane zak san fwa ni lwa sa epi mande otorite yo pou deplwaye dè inite nan vil la pou vin pote popilasyon an sekou. N ap janbe kounye a nan chapit eleksyon pou ke nou kapab pale de vizit premye minis Alix Didier Fils-Aimé nan konsèy elektoral pwovizwa a jodi madi a ki moutre angajman gouvènman an pou akonpanye tout pwosesis ki mennen nan eleksyon jeneral pou ane 2026 yo selon sa Primati la li menm li fè konnen nan yon kominike. Nan okazyon sila a, chèf gouvènman an felisite Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an pou travay li nan elaborasyon dekrè elektoral la, li salye tou piblikasyon kalandriye elektoral la ke li dekri kòm yon etap enpòtan nan ranfòsman demokrasi nan peyi a. Pi lwen, Premye Minis lan renouvle sipò li bay KEP a epi li mete aksan sou nesesite pou garanti sekirite, pwoteksyon popilasyon ak moun ki deplase yo epi tou estabilite pou pèmèt tout sitwayen patisipe lib nan eleksyon ki gen pou vini yo. Anfen, Premye Minis lan li mande plis angajman de la pa de kominote entènasyonal la pou sipòte preparasyon eleksyon yo nan tout dimansyon. Epi nan chapit revandikasyon yo, sitiyasyon an toujou rete konplike sou wout nasyonal nimewo 1 kote ke popilasyon an li bloke wout la an siy de pwotestasyon kont ensekirite ki ap vale teren nan peyi a pli presizeman nan departeman Latibonit la. Sitiyasyon sa a oubyen mouvman revandikasyon sa a li jwenn sipò de plizyè òganizasyon nan ba Latibonit lan epi tou an siy de pwotestasyon siyat sitwayen yo padon yo kwaze kamyon nan wout la, yo drese barikad pou ke yo kapab mande leta pran responsablite l kont ensekirite a. Kèk sitwayen t ap bay opinyon yo sou mouvman an. Gen bagay pou m al regle. M oblije vin la, se nan yon obstak ke m tonbe la. Sa vle di, lavi nou vilnerab. Or jodi a la a, nou ta mande efektivman pou wè ki men leve ki ka fèt pou pèmèt ke sitwayen yo Yo mennen yon vi pezibl. Kòm mwen m vin la m gen ti kè sote m genyen pase m pa tap vin la pou m ta vin konstate se yon barikad ki anpeche m travèse. Donk mwen menm sa vrèman fè m mal antanke m ka di m son ansyen paske tablo sa yo nou pa konn wè yo nan repiblik la. Se jodi a la ke n ap konstate sa yo e m ka di w seryezman leta an li menm pa gen pyès dirijan lè dirijan de leta son absan ke se o nivo de la jistis, ke se o nivo de la polis, la polis an patikilye, moun sa yo, si yo gen inifòm sou yo, yo pa egziste nan peyi a. Sa di mwen antanke sitwayen m konn moun sa yo pa la. Vwala ki mete yon bout nan dezyèm sòti nou pou semèn nan. Mèsi pou pasyans ou, mèsi paske ou t ap swiv li e pou te pote tout enfòmasyon yo pou ou. Se toujou Wilner Boussou Depi Pòtoprens pou Jabez News. Mèsi Bosou.
Aktyalite a kounye a ap mennen nou nan Kap-Ayisyen, dezyèm vil peyi a kote ajan ladwann ak Brigad Lit Kont Trafik Stipefyan, BLTS, sezi yon gwo lo zam ak minisyon nan pò vil la, n ap pale de Kap-Ayisyen. Pami nan pami sezi sa yo, daprè Le Nouvelliste, genyen 3 zam a fe, pami yo fizi daso ak 47, 8 charjè e 1,800 katouch kalib 9 milimèt. Toujou nan Kap-Ayisyen, Azil Kominal Sténio Vincent k ap fè fas ak yon kriz grav. Granmoun aje, timoun, andikape ak moun vilnerab sanble ap mouri ak grangou pandan ke gen yon konntenè manje ak medikaman ki bloke depi 12 mwa nan ladwann selon kèk sous ke nou ka fè konfyans. Malgre apèl urjan yo otorite yo poko aji. Plis detay ak korespondan nou Ernst Orilus. Sa fè 2 zan konntenè manje sa twouve nan dwann Okap la pou moun ki sanzabri yo, malgre anpil demach Kontenè sa toujou twouve l nan dwàn Okap Ayisyen an. N ap envite w tande Frè Prisca pou plis detay. Bon, an jeneral m kapab di nou pa t jwenn konntenè a, paske aprè tout demach ke nou te fè, dokiman ke yo te mande nou te eseye voye dokiman ke nou genyen, ke nou abitye itilize, men li te rive nan ministè finans, yo te yo pa t rive fè dènye mo a pou konntenè kapab debloke. Nan dènye moman nou te oblije abandone kanntenè a paske nou pa t ka rive peye kantite yo te mande nou an. Nou te oblije fè abandònman. Sa fè konbyen tan? Bon, se yon kanntenè ki depi gen plis. Nou te fè abandònman apre ennan paske li te vini nan fen mwa dout 2024. Epi nan mwa septanm nou te fè abandònman li paske li te deja gen plis ke ennan. Lè nou wè pou nou te kantite frè pou nou ta peye de moraj epi plis pou nou ta peye taks, nou wè nou pat ka rive nan bonm nan pri sa, nou te oblije abandone li. Mande nou anviwon 6 milyon de goud pou nou te dedwane kantenè a, sa nou pat ka rive nan degre sa menm. Lontan nou te konn depans, nou te konn peye omwen 500 mil, nou te menm rive peye 700 mil pou nou te dedwane yon kantenè. 700 mil gold, 700 mil, pou nou te dwe donnen dènye konntenè nou te resevwa avan konntenè sa ki abandone ladwann nan. Sa vle di kantite kòb sa yo te mande 6 milyon an, nou pa t ka rive la menm pase nou menm se yon kominote charitab, se sèvis ke n ap rann avèk moun ki pli defavorize yo, ki pa gen pèsonn pou. Tounen bò kote w. Epi malèrezman nou gen moun, zanmi k ap eseye sipòte nou, men avèk sitiyasyon peyi nou sa koz ke pèp la yo soufri.
Yon lòt kote, menm demach ak yo fèt o nivo KPT an, jiska prezan poko gen anyen ki di, anyen ki fèt sou sitiyasyon moun ki pi vilnerab yo nan vil Kap Ayisyen. Kontenè manje sa toujou toujou twouve l nan dwann Okap lan, selon frè Prisca. Bon nou te fè demach o pi o nivo, nou jwenn menm kontak konseye prezidansyèl, nou te eseye voye lèt, men aprè sa nou te jwenn kontak nan monsenyè te eseye ede nou kòm se kominote relijye katolik, nou te voye lèt ministè dè kilti, ministè dè kilti voye pou finans men lè rive finans pa t gen pa t gen kontinite ki fèt, nan fwa sa nou te oblije fè abandon. Anpil kesyon ap poze, kilè, ki jou kontenè manje sa ap arive jwenn sila yo ki pi vilnerab lan e ki pa gen mwayen pou kapab sèvi pwòp tèt yo menm? Ernst Orelus, depi nò peyi an pou Tele-Imaj ak Misak Nouvèl. Mèsi Ernst Orelus, nap rete toujou nan peyi Dayiti, Vizyon Ayisyen pou Dwa Moun drese yon tablo nwa nwa kon lank sou sitiyasyon dwa moun pou ane 2025 la. Daprè òganizasyon an se ta plis pase 10 mil moun ki ta mouri pou ane a atravè divès masak ak nan lòt sikonsans ankò. Yon milyon 400 mil moun ta deplase akoz batay gang oubyen vyolans gang ame, Romilus Jules se kòòdonatè òganizasyon. Soti nan depatman Lwès, pase nan depatman Sant e pran depatman Lwès, plis ke 3141 moun ki mouri anba bal gang ame pou sèl premye 6 mwa 2025 lan selon rapò Nasyonzini yo. Donk, pou rive nan desanm 2025 sa, plis ke 5 mil 500 moun asasine anba bal gang ame, masak sou masak anrejistre e moun ki gen gouvènans peyi a, swa cpt oubyen gouvènman an, rete bwa kwaze ap obsève menm jan avèk yon senp sitwayen. Men n ap fè remake chif sa yo, se sa ki konte. Men sa ki gen non, ki pa gen non. e ki mouri nan rès kwen peyi a pa janm konte tankou sa polisye asasine nan lokalite Fò Wayal nan Petit-Goâve, sa ki asasine nan pò Petit-Goâve nan zafè bato ak sa ki mouri nan lòt seksyon kominal yo, sa ki asasine nan Grandans, Sid, Sidès elatriye, yo pa konte. Lajistis antanke enstitisyon ki la pou pouswiv, jije e pini endividi k ap fè tò ak sitwayen yo, twouve l nan yon silans pwolonje. Selon done Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon, oim, plis ke 1 pwen 4 milyon moun deplase de fòs sou presyon gang. Moun sa yo kouri kite lakay yo san destinasyon. Moun sa yo gaye nan tout kat kwen peyi a. Dezyèmman, Leta gen obligasyon pou respekte dwa moun. Leta ayisyen dwe pran bon jan mezi ki pa ale. nan sans kontrè ak prensip dwa moun yo e pran bon jan mezi pou pouswiv, jije e pini tout moun k ap fè moun abi. Poutan, yon sistèm jistis trè dekriye, ILCC, ki se Inite Lit Kont Kòripsyon, pwodui yon seri rapò ankèt sou kòripsyon, lajistis chwazi pa bay swit ak rapò sa yo e Ministè de la Jistis pa chache konnen. Ki koneksyon ki genyen ant prezime koriptè e pakè yo ki anpeche lajistis aji? Plis ke 6 mil moun akwoupi nan prizon, san jije, e lalwa di moun sa yo se prezime inosan ke yo ye. Poutan, otorite responsab yo souvan itilize konsèp lit kont detansyon prevantiv pwolonje a kòm yon slogan pou pèmèt yo rive nan ministè. Polis prevantiv disparèt e sa pèmèt fwaye gang pran nesans rapid nan tout kat kwen peyi a. Retounen nan lòd demokratik pa priyorite otorite ki gen gouvènans peyi a. Okenn kondisyon pa reyini pou òganize eleksyon lib, onèt e demokratik, petèt nan lespri pou kenbe gouvènans peyi a pou yon tan ke nou pa konnen. Kesyon sante piblik, anviwònman pa priyorite priyorite otorite ki nan gen gouvènans peyi a, sa pèmèt fatra, bèt mouri, kadav gaye toupatou san ke otorite yo pa reflechi konsekans yo sou lavi popilasyon an. Romilus Jules se kòòdinatè òganizasyon Vizyon Ayisyen pou Dwa Moun. Rete branche ou sou Jabez News wap swiv onè respè Ayiti, aktyalite entènasyonal la nan yon ti moman pa deplase.
Tout nouvèl pote non nouvèl, men tout nouvèl pa menm. Ak plizyè dizèn lane eksperyans nan pi gwo nivo radyo entènasyonal, jounalis Jacquelin Belizaire debake ak yon nouvo jounal, Onè Respè Ayiti. Wi, nou antre ak lonè paske nouvèl nou pwofesyonèl e n ap sot ak respè paske w konn gou bouch ou, w ap chache bon nouvèl, w ap jwenn li soti lendi pou rive jedi a nevè boul nan aswè. Epi vandredi ap gon edisyon spesyal a midi. Onè respè Jabez media kominikasyon se nou k ka fè l.
Mèsi dèske w toujou branche Djabèz News, w ap suiv Onè Respè Ayiti nan entènasyonal la gen anpil gwo pwen ki domine l. Pa egzanp gen twazyèm jou gwo manifestasyon nan peyi Iran kote lavichè ak enflasyon se yo ki nan sant manifestasyon sa. Prezidan Massoud Pezekhiang mande pou koute revandikasyon pèp la, li di ke l pare pou dyalòg. Men Gaby Dorcil nan paj entènasyonal la. Pèp souvren pran lari nan peyi Iran kote yap pwoteste kont koud lavi a e manifestasyon sa yo gaye nan plizyè inivèsite madi 30 desanm 2025 lan. Medya semi ofisyèl fè konnen etidyan mete ansanm avèk moun ki gen boutik, magazen tout kalite machann pou yo eksprime ensatisfaksyon yo Le fèt ke lajan peyi a, monè iranyèn nan, li devalye seryezman e pri tout bagay monte disèt kotè. Ajans nouvèl Fars fè konnen gen plizyè santèn etidyan ki te manifeste nan kat inivèsite nan Teheran madi, gen lòt ògàn de près ki fè konnen te gen plis kote toujou moun t ap manifeste. Nan Inivèsite Teknolojik Iran an nan vil santral Isfahan e nan enstitisyon ki nan Zad, Zanjan, Ilna, te gen manifestasyon, dapre ajans leta IRNA. Prezidan Massoud Pezeshkian li monte sou rezo sosyo yo lendi swa apre te gen gwo manifestasyon nan Teheran pou l anonse li mande minis enteryè a fè chita tande pou konprann revandikasyon lejitim manifestan yo e pou l travay sou yon repons gouvènmantal nan mwa desanm nan enflasyon rive a 42 vègil 5 pousan ann Iran anba presyon sanksyon ameriken avèk ewopeyen epi menas lòt atak peyi Izrayèl apre konfli k te genyen nan mwad jen pase a. Gouvènman an te rasanble anpil moun ki patizan l tou nan kapital Iran an, Teheran, madi a pou montre rejim nan gen soutyen toujou. Se premye fwa gen anpil moun konsa ki oze pran lari an Iran pou di yo pa dakò avèk jan peyi a ap mache depi te gen ti gè tou kout avèk Izrayèl la nan mwad jen an, lè nou te wè anpil moun soti pou manifeste patriyotism yo. Lendi, gouvènè Bank Santral la te demisyone e medya iranyen fè konnen politik liberalizasyon ekonomik gouvènman adopte tou lòt jou la mete presyon sou mache finansye yo kote iranyen òdinè achte deviz etranjè. Ayatola Ali Khamenei, lidè siprèm peyi a ki gen 86 an, deklare Iran pratikman nan lagè kounyela a avèk Etazini e peyi Izrayèl. Tòchon an kontinye ap boule ant Larisi avèk peyi Ikrèn apre Vladimir Putin te deklare Irenyen yo lanse yon atak avèk dron sou youn nan rezidans li ki nan nò peyi Larisi. Moskou fè konnen li deplwaye yon sistèm misil ki kapab pote tèt nikleyè nan peyi Belarus. Ministè Defans Ris la pibliye imaj ki montre nouvo misil yo rele Oreshnik la ki tap fè chimen l pou Belarus. Analis yo wè videyo sa a tankou yon tantativ ki byen monte pou entimide Lewòp e pou prepare Ris yo pou plis lagè toujou nan peyi Ikrèn. Si deplwaman sa a reyèl, senbolikman li t ap redui tan Ris yo ap bezwen pou yo lanse yon atak avèk misil sou nenpòt kapital Inyon Ewòp la. Prezidan Belarus la, Alexander Lukashenko, di gen 10 sistèm misil Oreshnik yo pral stasyone nan peyi l. Vladimir Putin anonse yo antre nan sèvis aktif e li reyafime entansyon l pou l pran plis teritwa nan men Ikrèn, san bliye vil Zaporizhzhia ki nan sid peyi a. Madi 30 desanm nan, peyi Izrayèl anonse li sispann plis pase 2 douzèn òganizasyon imanitè Pami yo genyen Medsen San Fwontyè avèk Fondasyon Care pou yo pa opere nan teritwa Gaza deprezavwa yo pa respekte nouvo règleman Izrayèl tabli. Gouvènman Izrayelyen an fè konnen règleman sa yo yo vize anpeche Hamas avèk lòt gwoup militan enfiltre òganizasyon èd yo. Sepandan òganizasyon sa yo fè konnen règleman yo yo arbitrè e yo avèti ke nouvo entèdiksyon an li pwal afekte negativman popilasyon sivil la ki gen anpil nesesite kounyela a ki bezwen èd imanitè nan fen ane 2025 la. Pandan tout lagè a, Izrayèl toujou ap deklare ke Hamas ap vòlè èd la, yon akizasyon Nasyonzini avèk gwoup imanitè yo toujou demanti. Genyen konfimasyon ki parèt jodi madi a pou di se CIA, Ajans Santral Ransèyman Ameriken an, ki te lanse yon atak avèk dronn sou yon enstalasyon pòtyè nan Venezuela Kèk sous ki byen ransenye di laprès amerikèn se premye fwa yon atak konsa fèt andedan peyi Venezyela. Yo pat bay detay sou atak la, sepandan jounalis yo aprann ke se yon waf otè konn chaje batiman nan peyi Venezyela ke gouvènman ameriken an kwè ki te sèvi pou òganizasyon Tren de Aragua antrepoze dwòg epi ekspedye yo voye aletranje. Pat gen okenn moun ki te prezan nan enstalasyon an pandan atak la, donk pa gen viktim, toujou dapre menm sous yo. Vwala pou paj entènasyonal la, Gaby Dorcil pou Jabez News. Mèsi Gaby, donk Gaby Dorcil jounalis veteran ki li menm chak jou enben kouvri pou nou aktyalite entènasyonal la nou di l on gwo mèsi, menm jan tou ke nou remèsye Wilner Boussou, nou remèsye tou Wilner Sévère, Ernst Orilus san bliye Fred Caïmit ki li menm fè kowòdinasyon Teknik la. Epi kominote chanje lavi a mezanmi ap di nou se moman pou nou fè bilan de ane 2025 lan. Eske nou te chanje lavi moun? Eske nou te amilyore lavi moun pandan ane 2025 lan? E si nou te fè l, enben nan ane 2026 la, enben nou pral fè l Plis toujou, e n ap kontinye gaye nouvèl la pou nou ede yonn lòt ede lòt pou lavi nou kapab chanje e konsa kominote nou va chanje. E se la n ap mete yon bout nan edisyon jodi a Onè Respè Ayiti sou platfòm Jabez News. Pa bliye randevou avèk imigrasyon chak jou paske demen n ap gen randevou avèk Onè Respè Ayiti nan aswè men n ap gen randevou avèk imigrasyon nan mitan jounen an e sa fè nou plezi dèseke nou resevwa anpil fidbak bò kote pa w e nou di w mèsi pou sa. Mwen se Jacquelin Belizaire, m ap swete nou pase yon bòn nwi pa bliye non panse pozitiv anvan n al dòmi. Mwen se Jacquelin Belizaire, n ap chanje lavi.